Jodi a mwen envite nou vin pase yon ti jounen ansanm avèk mwen. M p ap pran anpil nan tan nou. Vin pase yon ti moman ansanm avè m. E jodi a, mwen lage travay. Bon, mwen nan jou m te fè videyo a, se te yon vandredi. E mwen lage travay, vini m vini m pran benyen. Apre sa, si m gen pou m al fè manje pou m fè manje, si m gen pou m al lave m al lave. Men nan jou sa a, mwen te genyen pou m te fè manje. Bon, apre sa, mwen fin benyen. Epi apre, pou mwen al soti, ale nan kitchen mwen pou m al prepare kafe pou Baby paske mesye sa depi l pa bwè kafe, li pa santi li byen. Ok alright so sa son bèl ti kòp mwen te achte fèl kado ki make good morning my husband waw sa so cute so mwen pa gen anyen ke mwen bral kòmsi kòm ta di sa kouri, kòm si gon preparasyon ke m pral fè, moutre non se de bagay fè show off, no. So, se reyalite m, kèk bagay mwen pataje la, mwen fè lakay la, kèk ladan yo m ap pataje avè nou, so mwen oblije ba nou jan n ye a. So, kèlkeswa fason nou te wè kitchen mwen ye, so that's the way it is. M pa gen, m pa gen foulay ladan. Se konsa bagay mwen yo ranje. Ok lè map fè kafe se konsa tout ranje devan mwen gen 2 po poum chofe dlo poum bouyi dlo 2 m gen m gen youn pou dlo m fè kafe lòt la li menm mwen fè te ladan so dat sisi that's the way sisi ye ok so aprè sa nap gen poun fè manje pou fanmi an. Sèlman ap prepare kafe a. Kafe a ap prepare. Byen prepare. Paske depi m pa bay mesye an. Mesye sa kafe, li pa santi li byen pou jounen an. L ap byen. Gade si m pa ba l nan maten, anvan l dòmi kanmenm fò l te jwenn kafe a. A li li renmen kafe anpil. Ok, sèl m ap mete lèt ladan pou li, ki se lèt kanasyon. Paske li renmen kafe anpil ansanm avèk lèt kanasyon. So, m ap tou pwofite pou m di, byenveni avèk. tout nouvo moun mwen gen sou chanèl la si w tonbe sou videyo sa sou chanèl sa si w la sou chanèl sa pou la premyè fwa si w pat konnen vwa sa moun sa non pa nou se Sisi ok so mwen tou envite w si w potko abòne abòne avèk chanèl la. Wap ka gen chans pou gade sa ke nou fè nan fanmi an, nou pataje l nan chanèl la. E sa nou fè ki bon nou pataje l, e gen bagay tou ki nou fè ki pa bon, nou te fè ki pat bon nou pataje yo tou ou menm pou w pa fè menm erè a pou w pa tonbe nan menm bagay lan tou paske nou pa selfish ok. Yes so as a mother seven kids li it's not easy pou w sot travay nan maten 7 è edmi nan maten pafwa tou l konn 8 è epi w vini fòk ou kanpe pou w fè tout sa ke ou gen pou w fè men m pap ba nou manti guys pafwa m nèke vini al kouche m pa santi m ka fè anyen konsa tou gen de lè I have to stand up to do what I have to do sometimes I had to do it because mwen se manman fòk mwen fè sa mwen gen pou m fè paske timoun yo se yon responsablite ke w genyen se yon devwa se yon travay ke ou gen pou w fè si Bondye li menm li ba w travay la li fè fòk ou fè l dakò enben se konsa so sa a se vyann e ti krab you know kribich bagay ki pou fè manje so m jis fè yon ti tou piti Epi apre sa, m pa montre nou twòp detay, paske pou w ap, pou w ap rekòde videyo pou w poste, li se yon gwo travay. E sa fè chak moun ki ap gade yon videyo yon moun poste, li enpòtan depi bagay la pa yon move bagay, li enpòtan si w renmen moun tout bon vre, ou te ka ede moun nan grandi chanèl la, pou moun nan kapab, ou te kapab kite yon like pou li, paske li pa izi, yon gwo travay li ye tou. Ok mwen kom m pa pranl pou anyen paske mwen renmen sa map fè a depi avan menm ke mwen menm mwen te filme l se yon plezi pou mwen pou map gade tèt mwen ankò pou map gade travay mwen sa m fè mwen pran plezi ladan ok so pa bliye kite yon like pou nou abòne a chanèl la kite yon kòmantè pou nou dim sa w.